Hey, si nan moman wap gade video a ou poko abone avek chanel la, kouri fè sa kounya, wap wè yon ti kloch anba kouri al fè sa. E pa bliye like, kòmante video yo, pataje yo avek zanmi, pataje yo avek fanmi, se yon fason pou pèmèt ke plis moun ka benefisye de fòmasyon an, mèsi. Nan video sa, mwen pral kòmanse travay nan pati header paj web mwen an, ok. Mwen retrouve mwen anndan fichye index.html mwen an, eben mwen pral ouvri paj mwen an pou nou kòmanse analize li. Si wap gade, mwen gen yon foto ki kòmanse a goch paj lan. E si nou kontinye bese, ok, wap wè nou gen yon seksyon, ok, ki retrouve li nan mitan paj la, ki santre avèk paj mwen an. Eben lè nap gade nou gen yon dezyèm seksyon ankò ki santre, e twazyèm seksyon an ankò li santre a paj web mwen an. Eben, Ki eleman ki pral pèmèt mwen fè sa? Eben, se tag div lan, ok, ki envizib ki pral pèmèt mwen santre eleman sa yo pa rapò avèk paj mwen an. Eben, kòm li repete plizyè fwa, eben, lè ou gen yon tag ki repete plizyè fwa oubyen yon eleman ki repete plizyè fwa nan paj ou, ok, eben, sou tag sa, ou pral itilize yon klas, ok, pou pèmèt ke ou aplike menm stil sou eleman sa yon sèl fwa, ok. Eben, anndan tag mwen yo, mwen pral kòmanse pa mete de div, ok. Premye div lan ok mwen pral bal yon klas ok map rele li wrapper ou ka bali nenpòt non ok ebyen mwen pral kopye div sa map kole li plizyè fwa anndan chak seksyon yo.

Yon remak pou nou fè, ok? Nan paj nou an, wap wè nou gen yon pwen, ok? Ki diferan de tit nou an, ok? Lè nou pale de diferan, nou wè li gen yon koulè diferan, ok? Eben, eh lè nou analize paj nou an, eben, eh menm ti pwen sa, nou retrouve li ankò nan footè nou an. Eben, eh pou nou ka itilize yon stil sou ti pwen sa byen fasil, eben, eh nou pral ba ti pwen sa yon tag spesyal e nap itilize yon klas sou li, ok? Ann mete an pratik. Eben, apre agency an, ok, mwen pral deklare yon tag spesyal ki se span. Nan mitan, map mete pwen an, ok. Epi nan premye tag lan, se la mwen pral deklare klas mwen an. Mwen ka ba li nenpòt non, mwen ap rele li oranj pou koulè a, ok. Kounye a nou fin prepare tit nou an, eben, nan pral retounen nan maketasyon nou an pou nou analize. Ok, a dwat mwen gen yon bar de navigation, ok, ki gen yon lis dezòdone, ok, paske lis la li pa nimerote. E sa te fè nou konsidere li antanke yon lis dezòdone. Ok? E men, gen yon detay fòk nou fè atansyon avè li. Chak lè mwen pase mouse nan sou youn nan tit sa yo, ok, mwen wè li chanje an yon men, ok, ki endike mwen ke se yon link. E ben, kòman nou pral fè pou nou konvèti chak tit sa yo an yon link? Pa bliye ba de navigasyon sa pou nou jenere li ok nou pral itilize yon tag ki se nav ok se yon diminutif de navigasyon ok eben anndan tag nav sa se la nou pral kòmanse pa enplemante lis nou an avèk tag il de un order list ok eben anndan tag Poun òdè lis sa a ok nou pral kòmanse pa endike ke lis chak eleman anndan lis lan nou pral konvèti li an yon link pou nou konvèti li an yon link pa bliye se avèk tag ankò ok eben anndan tag ankò la nou kapab pwosede a jenere lis nou an avèk tag li ok premye a se akèy ok mwen pral kopye li map kole li plizyè fwa paske nou gen 4 eleman Ok. Dezyèm nan li rele destinasyon. Destination. Twazyèm nan li rele sirkwi. E katriyèm nan li rele kontak. Ok? Ebe, eh pou mwen ka redirije chak lèt kliyan oubyen itilizatè la li klike sou akèy mwen redirije li nan yon destinasyon byen detèmine anndan paj mwen an. Pa egzanp, chak lè itilizatè la klike sou akèy, ok, mwen si li te anba paj la, ok, ou byen te yon lòt kote, mwen vle li redirije li vè seksyon sa ki se akèy, kote gen yon foto, gen yon bouton epi gen yon mesaj un clic et le voyage est à vous. Lè li klike sou destinasyon, eben mwen vle li redirije li nan seksyon sa ki se planifier, organiser et voyager. Lè li klike sou sikwi, ok, mwen vle li redirije li nan promosyon sa ki se parti an fami ou byen anvi de sevade, ok. Epi lè li klike sou kontak, mwen vle li redirije li nan ti kout fòmilè sa ki pral pèmèt li ekri non l epi ekri email li pou administrasyon ajans lan kapab pran kontak ansanm avè l. Eben, kòman nou pral fè sa? Nou pral retounen nan editè de tèks nou. Ok, pa bliye, chak seksyon nou yo, yo gen yon ID ki reprezante yo. Eben, eh avèk a lèt de ID sa, mwen ka fè apèl avè chak seksyon sa yo lè mwen bezwen yo. Ok, eben, eh anndan tag ankò la, premye tag la, ok, nou pral deklare yon atribi ki se href. Ok, pa bliye, anndan gimè a, ok, se la mwen ta pral mete direksyon an si mwen ta redirije li vè yon sit. ekstèn. Kòm mwen pap di redirije li vè yon sit ekstèn, ok, map redirije li andan yon seksyon byen detèmine andan paj lan, eben, eh w ap al itilize senbò dyèz oubyen nimewo, jan ou rele li a, epi w ap mete non ID ke ou vle redirije li a nan, ok. Eben, nan ka sa, pou akèy, m ap redirije li nan main image, ok, e pou destinasyon, ok, mwen pral kopye tout href la. M ap kopye li, m ap kole li la, m ap kole li la, e la. Ok, sèlman m ap pwosede avèk chanje non yo. Ok, dezyèm nan se step, twazyèm nan ki se posibilize, e dènyè a ki se kontak. Ok, chak lè itilizatè la klike sou destinasyon, e ben lap redirije li vè seksyon byen detèmine sa, ok, ansi de swit. E ben, jis kounye a nou poko wè tout sa nou fè yo nan navigatè la. E ben nou pral kòmanse pa wè sa nou fè yo nan navigatè. E ben nou pral diminye tay editè de tèks lan, ok, epi map ouvri paj mwen an. Voilà. Jous kounye a, pa tro gen gro chanjman ki fèt, ok, paske nou wè nou toujou gen yon fichye plan, ok, lè nou pale yon fichye plan, se toujou menm lèt yo, nan fòma HTML, paj nou an li pa bèl, ok, se menm jan lè ou pa gen Jezi nan lavi ou, lavi ou pa bèl. Eben, kòman nou pral fè paj nou an vin bèl, gen elogans? Eben, se avèk CSS. Anvan nou fè sa, mwen vle ou fè yon remak nan maketasyon nou an. Eben, Si wap gade yon moun ki abitye avèk wòd, ki abitye ekri sou dokiman, ok, wap wè otomatikman stil de lèt sa yo se Arial, ok, epi stil de lèt sa li pa Arial, ok, sa vle di se yon lòt stil de fon, yon lòt stil de polis e ke yo itilize pou fè maketasyon sa. Eben, pou mwen ka jwenn stil de lèt sa, ok, apre tout rechèch, ok, ou pral sou, klike sou Google, ok, wap ekri Google Font, ok, ki ofri nou plizyè stil de polis gratis ok n ap klike sou premye link lan nan baw de rechèch la ok w ap klike sou creat round ok mwen menm mwen chèche l deja se sa k fè mwen konnen se konsa li rele ok epi m ap klike sou premye a ok w ap wè stil de lèt yo idantik eben ou ka itilize premye a ki se nòmal la ok, oubyen dezyèm nan ki se italik la ok, ou itilize sa w vle, ok map itilize dezyèm nan, wap map seleksyone li ok, epi ou pral klike sou sa ki rele embed ok, ki pral pèmèt ou jwenn link se pou w ka kole nan CSS lan ok, eben men link lan mwen pral kopye tout link sa epi mwen prale anndan fichye index.html mwen an, ok, apre premye link mwen an, ok, m ap kole li anba, ok. Kòm kounye a mwen kole li, e men, nou ka ale anndan fichye CSS nou an, ok, pou nou kòmanse travay, ok. M ap klike sou stil pwen CSS. Premye sa m ap fè, m ap travay de fason òdone, mwen pral fè yon kòmantè, ok, pou mwen endike sa mwen pral fè anba yo. Mwen ap ekri jeneral, ok. Tout stil mwen pral aplike anba la yo se de fason jeneral, ok. Eben, eh premye stil mwen pral aplike de fason jeneral se sou tag body, ok. Eben, eh kòm li se yon selektè, ok, m ap rele li pou m ka aplike stil mwen vle a sou li. Premye pwopriyete mwen pral itilize se pwopriyete font family, ok, ki pral pèmèt mwen atribye de stil oubyen de font, de polis pa defo avèk tag body mwen an, ok. Eben, mwen pral itilize pwopriyete font family. Premye sa mwen vle ba li pa defo, polis, se Arial, ok an ka ou itilizatè ki pral navige sou paj la li pa genyen font Arial sou konpitè l oubyen nan navigatè a eben mwen vle ba li youn pa defo ki se sans seri se yon font ki vini nan CSS ok dezyèm pwopriyete mwen pral itilize mwen vle chanje gwosè lèt nan tit mwen yo ok eben mwen pral ba li yon font size de 15 piksèl Ok, ebyen, dezyèm sa mwen pral fè, tit mwen an, li vini anndan yon tag heading, H1, ok, ebyen, mwen pral rele selektè sa, H1, pa bliye ke nou te telechaje yon link, ok, nan Google Font, ok, ki pral pèmèt nou chanje fòm tit nou an ok eben kòman li te rele ok li te rele crête frown eben ok n ap pral itilize menm fon de family sa pou nou ka atribye li avèk polis sa eben lè nou gen pa egzanp non yon polis ok ki separe an 2 ok premyèman mwen gen krèt apre sa espas wonn eben nou sipoze mete non sa anndan gimè senp ok si nou pa metel anndan gimè senp pi devan ou pral gen yon konfli ant navigatè w la avèk langaj html ou a ok li rekòmande pou mete li anndan gimè senp ok paske gen yon espas apre premye non an ok Enben, dezyèm sa n ap ba li, n ap ba li serif, ok, nou pa bezwen stil italik la. Apre sa, ki sa n ap fè? Enben, si nou gade nan maketasyon nou an, ok, n ap wè tit nou an li pi gwo, ok. Enben, nou pral ba li yon valè, ok, n a pral itilize font size pou nou ka fè li vin pi gwo. Ok, m ap ba li yon valè de 45 piksèl. Ou ka ba li 50, 60, ok, selon gwosè ou vle, ok. E pa bliye tou, lè w ap kreye yon paj wèb, ok, fòk ou trè pridan avèk stetik, ok. Lè w pale de stetik, ou pale de fòm, tout sa ki vizyèl, ok. Fòk koulè yo, yo marye ansanm, stil lèt yo, ok, gwosè lèt yo. Ou pa ka fè yon pati men gwosè epi yon lòt pati tou piti, ok. fòk ou chache yon fason pou ou marye tout sa wap fè ansanm pou paj nan ka bèl. Se pa sèlman kòd, ok? Ok, nap kontinye. Pa bliye nou gen yon ti pwen, ok, nan paj nou web nou an, ok, ki gen koulè oranj, ok, nou te ba li yon klas ki rele oranj, ok. Ebyen nou pral rele klas sa pou nou ka chanje koulè a, ok. Eben, nou pral itilize valè eksadesimal kolè oranj, ok? Nou te ka itilize non oranj la, men li rekomande pou ou itilize valè eksadesimal, ok? Kom mwen chache li, ok, map mete li nan kod la, ou menm wap jis mete li. Si w pa vle itilize koulè oranj la, ou ka al chache lot non sou kod HTML hexadesimal jan mwen te montre w nan klas presedan yo, ok? Mwen menm map mete li, se jazz FF fèt a 0 0. Ok, otomatikman ou wè koulè ti pwen mwen an li chanje. Ok, kisa nou rete pou nou fè? Lè nou tounen nan maketasyon nou an, nap wè tit lan tou li gen yon koulè diferan, li pa nwa, ok? Eben, nou pral ba li koulè la, ok? Nap pral antre nan H1, nap ekri color, Epi nap ba li koulè dyèz 444 ok. Koulè sa ok nan HTML lan ok nan langaj hexadesimal lan ok li genyen 44 44 44 ok kòm chif yo repete lò chif yo repete yo idantik ok ou ka jis pran 3 premye chif yo chak chif yo yap miltipliye yo pa 2 epi editè de tèks la e langaj CSS la lap rekonèt kòd la ok se sak fè mwen jis fè abrevyasyon de 3 chif ok men se 6 chif li ye nan langaj hexadesimal ok ok eben mwen fini avèk premye pati mwen an ok mwen fini avèk stil jeneral se sak fè mwen te fè kòmantè sa anlè ok eben mwen pral kopye li M ap kole li anba, m ap efase jeneral epi m ap mete header paske mwen pral travay nan header la kounya. Eben mwen pral analize maketasyon mwen an pou mwen wè ki stil mwen pral aplike sou li ok. Eben si m ap gade mwen wè li gen yon hauteur parapò avèk top paj mwen an ok. Eben

pa rapò a valè goch paj mwen an. Eben, fòk nou fè li flote. Ok. Eben, nou pral retounen anndan fichye style.css la. Ok. M ap rele premyèman selektè header. Ok. Dezyèman vini h1. Ok. Mwen te anseye ou kòman pou fè enbrikasyon. Ok. Eben, mwen pral itilize float. Ok. Pou mwen ka fè Tit sa flote, eben m ap fè li flote agoch, ok, m ap ba li valè lèf. Si mwen ouvè, m wè li flote agoch, ok, eben m ap minimize, mwen pral kontinye aplike stil, ok. Ki stil mwen pral aplike sou li kounye a? M ap ba li yon majin, top,

E anndan div lan gen yon titre avèk yon tag heading epi gen yon nav ok eben se sou nav la mwen pral aplike eben map kominike avèk papa epi answit mwen kominike avèk pitit lan mwen te eksplikew tout sa yo nan video mwen te fè sou enbrikasyon. Ok, an kontinye. Ebyen, kounya, mwen pral retounen an dan fichye index.css lan, ok, mwen pral aplike stil sou ba de navigasyon mwen an pou mwen fè li flote a dwat. Ebyen, avèk ki sa nan fè sa, se pwopriyete flote, map bali yon valè right, ok, pou li ka flote a dwat. Eben, si mwen ouvri gran, eben wap wè otomatikman, eben, bar de navigasyon mwen an, li ap flote a dwat. Jis kounye a, ok, li poko resanble avèk maketasyon nou an, ok? Wap wè gen yon gran diferans. Eben, kòman nou pral fè li flote menm jan avèk maketasyon nou an? Pa bliye, mwen te anseye nou pwopriyete ki te rele display, ok? Eben, nou pral itilize pwopriyete sa. Ok. Mwen pral fè sa a lèd de zenbrikasyon. Ok. Mwen prale nan fichye index.html mwen an. Ok. Mwen pral eksplike w. Anndan tag header la, ok, mwen gen yon tag div, ok, ki gen yon klas ki rele wrapper, ok. Mwen poko itilize klas la. Mwen pral bezwen itilize li trè byento. Epi, anndan mwen genyen yon H1 ok epi mwen genyen yon nav anndan nav la mwen genyen yon UL epi anndan tag UL la eben mwen genyen yon ansanm de link ok eben pou mwen ka aplike pwopriyete display sa sou tag ankò sa eben mwen pral fè sa yo rele enbrikasyon ok kòman nou pral fè sa eben mwen pral kòmanse pa rele premyèman header mwen an. Dezyèmman, mwen pral rele nav lan. Twazyèmman, mwen pral rele UL lan ki se tag unordered list lan. Katriyèmman, map rele tag list lan. Ok, epi mwen ap ouvri akolad. Nan fason sa, mwen pral ka rive jwenn lis mwen an pou mwen ka aplike pwopriyete display la. Ok, map rele display. Ki valè mwen pral ba li? Mwen pral ba li inline block. Paske mwen pa vle eleman mwen yo youn anba lòt. Minimize pou m wè ki rezilta mwen genyen. Ok, eben otomatikman m wè chak tit yo youn vini apre lòt. Eben, mwen prale nan maketasyon an pou mwen wè ki sa mwen manke. Ok, si n ap gade, w ap wè tout lèt yo, yo an majiskil. Ok, eben kòman pou nou rezoud sa? Enben, nou prale anndan menm imbrikasyon nou an, ok. Nan pral itilize yon pwopriyete ki rele text transform, ok. Se li menm ki pral pèmèt nou fè sa. Nan ap itilize valè ou pè kez, ok. L ap pèmèt nou transfòme tout tèks yo an majiskil, ok. Ou wè jis kounya, tèks mwen yo, yo an majiskil, ok. Si mwen ouvè, ok, w ap wè li dekale a dwat paj mwen an ok li kole a dwat ok enben nan maketasyon mwen an an n verifye enben li pa kole a dwat ok enben kòman pou nou rezoud pwoblèm sa enben nou prale mwen pral itilize pwopriyete majin wayt ok ki pral pèmèt mwen fè sa mwen pral ba li yon valè de 20 piksèl chak eleman mwen yo yo espase de 20 piksèl ok lòt remak ankò mwen fè nan maketasyon mwen an ok eleman mwen yo yon jan pi fonse. Ok, eben nou pral rezoud sa. Eben, mwen pral itilize font we, ok. Eben, li men mwen pral ba li yon valè bold. Otomatikman, wè tèks mwen yo pi fonse. Kounye a, ki sa nou rete pou nou fè? Eben, mwen pral analize maketasyon an, ok. Eben, n ap gade, w ap wè chak opsyon yo, ok, yo gen menm koulè avèk tit lan, sofke tit lan pi fonse ok enben nou pral ba li koulè la ok pa bliye koulè tit lan se color li gen valè dyèz 444 ok enben otomatikman ou wè koulè la li chanje ok sa mwen rete pou mwen itilize kounye a banm retounen anndan fichye endèks mwen an pou mwen ka esplike w enben pa bliye ok mwen te gen yon div ok ki kontni tout enfòmasyon sa yo, ok, e ben div sa se li menm ki pral pèmèt ke mwen santre lòt eleman mwen pral mete anndan paj wèb mwen an, ok, e ben pa bliye mwen te di w konsa ke, banm ale nan maketasyon an, ok, pa bliye ke eleman sa, ok, li kontni anndan yon div, ok, ki se menm step la, ok, e ben eleman sa tou li kontni anndan yon lòt div, ok, ki te step, ki te gen pou id, e ben Pou mwen ka santre tout eleman sa yo parapò avèk paj mwen an, ok, mwen itilize yon div, ok, sou chak seksyon yo, ok. Eben, mwen pral itilize premye klas mwen an, ok, ki se wrapper, ok. Mwen pral itilize premye klas sa ki se wrapper, ok. Mwen pral itilize li de fason jeneral, ok.

e anba 0, ok? Apre sa, mwen pral ba li yon valè k ap rete agoch e adwat, ok? M ap di l, e ben, ou menm w ap santre l otomatikman, ok? W ap pran espas ou bezwen an e lè espas k ap rete yo, w ap distribiye l agoch e adwat, ok? Pou yo chak gen menm valè. Kòman w fè sa? W ap fè l avèk oto, ok? E ben, l ap rekonèt eleman mwen pral mete a, ban m yon egzanp, ok? Pa egzanp, lè mwen pral mete seksyon sa, eben, div mwen an, l ap pran valè li bezwen an, epi espas ki ap rete a, ok, l ap distribiye l ant valè agoch e adwat, ok. Eben, e sa nou ap fè la, ok. E 940 piksèl de lajè a, ok, sa se lajè li, ok, se 940 piksèl la, ok. Sa e lajè espas li pral itilize. Li fè menm travay la pou seksyon sa, e menm travay la pou seksyon sa, ok. Eben, se sa nou ap fè la. Ok, epi lòt sa mwen pral itilize sou li, ok, m ap ba li yon padin ankò, ok, m ap ba li 0, ok, pou anwo e anba, ok, epi m ap fè menm bagay la pou agoch pou adwat, ok, m ap di li distribiye l otomatikman. Ok. Wè pa gen oken gran diferans ki fèt nan paj la paske nou poko antre nan seksyon an. Men mwen itilize li de fason jeneral. Ok. Pi devan mwen pa bezwen fè li ankon. Ok. Eben an konpare pou nou wè eske nou gen menm bagay avèk maketasyon mwen. Ok. Mwen pral minimize li. Ok. Pou nou ka fè konparezon. Ok. Mwen mete li anba konsa. Ok. Si n ap gade, nou gen Wave Agency, nou gen Akèy, Accueil, ok. Enben, gen yon ti diferans, ok, ant ba de navigasyon mwen an avèk ba de navigasyon maketasyon an, ok. Nan maketasyon mwen an, ok, w ap wè ba de navigasyon an li ap flote anlè, ok. Eben nan paj nou an ok ou wè ba de navigasyon an li sou menm liy avèk tit mwen an ok eben fòk mwen fè li flote pi wo ok eben nou pral rezoud pwoblèm sa ok nou pral ale nan ide nav il li ok eben nou pral fè li flote agoch ok ok eben si nou gade kounye an Ebyen, w ap wè, se menm bagay la nou genyen avèk maketasyon nou an, ok. Ebyen, se tout sa yo nou te genyen pou nou te reyalize nan pati header paj wèb la, ok. Nan pwochen kou, nou pral kontinye ajoute konteni anndan paj wèb nou an. Mèsi paske w te swiv videyo a. Pa bliye pataje, e kòmante videyo yo, nap wè nan pwochen kou. Hey, si nan moman wap gade videyo a ou poko abòne avèk chanèl la, kouri fè sa kounya, wap wè yon ti klòch anba kouri al fè sa. E pa bliye like, kòmante videyo yo, pataje yo avèk zanmi, pataje yo avèk fanmi, se yon fason pou pèmèt ke plis moun ka benefisye de fòmasyon an, mèsi.